Bonswa tout moun, byenvini ankò sou chanèl mwen an, mwen swete ke tout bagay te byen pou nou. Jan nou konnen deja, non pa m se Leïka, e jodi a mwen pote kèk ti konsèy pou nou, pou nou ka satisfè mari n oubyen mennaj nou. Avan m kòmanse a videyo a, m ap mande pou nou abone a chanèl la, lage yon kòmantè, like e pataje videyo a a fanmi w, zanmi w, mari w, matant ou. kouzen w, ti frè w, ti sè w, tout moun an jeneral. E si w patko gade premye videyo ke m lage a, mwen rekòmande w al gade l kounya aprè ou vin nan videyo sa pou w ka gen plis enfòmasyon. Jodi a nou gen pou nou elaji plis sou pati mesye yo. An nou kòmanse a videyo a. Tou dabò, kisa ki ensatisfaksyon seksyèl la? Janm te di deja nan premye videyo a, ensatisfaksyon seksyèl la se lè youn nan patenè yo pa jwenn plezi nan aksyon an. Sa vle di moun nan pa satisfè e sa l te espere jwenn nan li pa jwenn li. Jan medam yo bezwen satisfaksyon, mesye yo tou yo bezwen satisfaksyon pa yo. Gen anpil fwa, gen de medam ki panse mesye yo se robo, tankou sa yo santi an, mesye a pa santi l tou, ke san k ap koule nan po yo a, mesye yo pa santi l tou. Mmm medam, mmm, li pa konsa. Men kèk bagay mesye yo pa renmen lè y ap fè bagay avèk yon fi. Mesye yo pa renmen lè medam yo pa konn fè ti bèf.

E sa konn rive kote medam yo, yo pa konnen menaj yo an vrèman. Yo pa konn ki pwen sansib nèg la. Tankou li pa konn kòman pou l manyen l. Mwen gen kèk kesyon pou nou. Ki jan de nèg ou genyen? Èske ou konn kòman pou w fè nèg sa anraje avan w menm kòmanse depoze konpa sou li? Ben, si w pa ko konn sa yo, ou gen yon devwa pou w ale aprann. Mwen pral ba nou kèk ti bagay mesye yo renmen. Premyeman, gen de gason, lè yap bay fanm nan plezi, sa se tout plezi pou yo, yo konble, yo kontan. Dezyèmman, gen de gason ki renmen romans, ki renmen bèl karès. Epi wap ba l on ti bèf egzajere, tankou wap itilize glas, wap itilize whipped cream, wap itilize sirèt. Bon, medam, fè tèt nou travay. E twazyèmman, gen de gason ki renmen pozisyon tankou back chat. Pankabann 69 E katriyèmman, gen de gason yo renmen lè fanm nan pran anlè. Sa vle di, yo santi ke se pa sèlman yo menm k ap jwi, medam, fanm nan tèlman eksite kounye a li menm li pran anlè epi l ap depoze konpa sou mennaj li oswa mari l. Senkyèmman, gen de mesye ki renmen enpòtans, yo renmen atansyon renmen afeksyon. Ou ta dwe sipoze trete yon gason menm jan ou ta vle l trete w sou kabann. Gen de fanm yo panse se de twa ti bo, yon ti karès epi foure zong yo nan po gason an ki pral satisfè nèg la. Humm. Menm jan ou menm lè gason a bo w sou po w e li fè efè a, e menm jan tou sa pral fè efè sou po pa l E menm jan tou, jan w santi w lan, l ap santi sa yo tou. Sa vle di, jan w vle moun nan trete w, se konsa tou ou menm pou w trete l. Yon egzanp mwen ka ba nou, ou vle yon gason trete w tankou yon rèn, fò ou menm ou trete l tankou yon wa. Men, tout gason pa menm. Alò, pou w konnen ki sa gason an renmen, se pou w pale avèk li, pou w mande l ki sa li menm li renmen. Kèk ti bagay ou menm antanke fi ou p ka fè pou mari w oubyen mennaj ou. Premyeman, monte sou do l, san kilòt. Ba l on masaj. Kòmanse bo l dèyè kou l, rive sou do l, epi pou rive nan pi wo dada l pou w ap peze l. Pou w ap bo tout kote sa yo, epi pou rive pou w ap masaye kwis li. Pou w ap pase mou sou baysèp li avèk on krèm. Epi vire l sou vant. E lè w fin vire l sou vant nan, ou kòmanse ap desann, rive sou pati a, epi ou kontinye sou. Dezyèmman, gate l ak bèl pawòl. Rive nan zòrèy gason an, di l kisa ou ta anvi fè pou w eksite l plis. Twazyèmman, bay nèg la yon ti striptiz, tankou mete souvètman ki bèl pou k eksite nèg la, pou nèg la di, Wouch, madanm mwen bèl, m pa ka tann pou m devore l. Epi w kòmanse ap danse pou nèg sa, w ap eksite l plis, w ap leve chalè l. W ap wè kòman nèg sa li menm, li pral santi l paske li wè li enpòtan nan je w, piske ou fè ti efò sa yo pou li. Pou ou li ka pa anyen, men gen de gason ki renmen lè yon fanm fè sa pou yo. So, ou menm, si w pa t ko fè l, si w pa t konn fè l, eseye fè l pou mennaj ou. Wa bon nouvel. Fi an jeneralman li konn koman poul fè moun li kontan. Men eske n konnen gason an gen zòn erojèn nan kòl ki ka fèl fou? Map ba nou 6 lis zòn erojèn on gason gen nan kò li ou menm ou ka komanse ap travay sou sa. Premyeman nou gen zòrèy la. Vire lang ou nan zòrèy li tankou on toubiyon men fè sa sansyèlman. Pwent tete a ak souse tèt zòrèy li. Chichote nan zòrèy dwat la kisa ou ta renmen fè l. Paske lè w ap pale avèk li nan zòrèy dwat la, zòrèy dwat la konekte a yon pati nan sèvo a ki kontwole kontantman. Dezyèmman, nou gen kou li. Gason an gen sèten pwen erojèn nan kou a. Li ka pi wo a. klavikil lan oswa nan pwen cheve li. Opsyon ki pi bon se travay sou 2 pwen sa yo an menm tan. Tankou w ap pase lang ou nan tras zòrèy li pandan w ap karese kou li ap ba li yon lòt sansasyon. Twazyèmman, nou gen scrotum yo. Se yon sak nan po a ki kenbe e pwoteje testikil yo. Scrotum yo sansib e yo reponn pi byen a karès. Fè l ak dwèt yo dousman. Niche, souse. Karese, Si wap karese epi mesye a pa reyaji ben li pa sansib. Po a pèdi sansibilite l. Sonje byen ke testikil yo sansib epi yo pa ta dwe janm atrap oubyen rale yo twò fò oswa mòde l pandan nèg la eksite, pandan l nan chalè pasyon an. Sa ka touye fòs li ak enèji l pou tout tan. Katriyèmman,

Wap sezi wè kantite ju nèg sa pral bay nan yon segond. Sizyèmman nou gen po a. Eksplore tout ti kwen nan kò mari w oubyen menaj ou. Masaye l tout kote pou w wè ki kote li reyaji plis. Swa se dèyè kou l, swa se nan vant li. Swa se nan pwent tete l. Jis eksplore tout bagay yo pou w wè kòman li menm l ap reyaji. Paske kontak fizik li menm se yon fason pou ogmante pasyon an. Medam, si nou vle mari nou oubyen mennaj nou vini byen rapid, fè tout sa yo. Wa bon nouvèl. Se te tout sa mwen te pote pou nou jodi a. Pa bliye, yon baz yon relasyon se kominikasyon. Menm si mwen ba nou tout ti detay sa yo, pa bliye pou nou asire ke nou kominike avèk moun ke nou avèk li an. Konnen ki sa ke l renmen, pale avèk li, dyaloge, aprann konnen moun lan. Paske mwen ka di nou sa yo, epi se pa sa moun lan renmen. Se ou menm kounye a pou fè tèt ou travay pou fè moun ou avèk li an plezi. Paske yon bon kominikasyon li vrèman enpòtan nan nenpòt relasyon an. Kit se te amikal, kit se fratènèl, kit se amourez. Bon, se te Leïka avèk nou jodi a. E se te yon plezi pou m pataje sijè sa avèk nou. Bye bye nap re wè ankò nan yon lòt video merci. Kèk ti bagay ou menm antan ke fi ou ta dwe fè. Premyeman, monte sou do mennaj ou san kilòt epi bal masaj. Kòmanse bo l dèyè kou l, tout do l, peze dada a l, vire l sou vant, epi kòmanse souse. Ayy!
Pa gen moun ki te ba w konsèy al fè bagay ki koze jenan w. E ou te gen foli a? Respekte sa w te kòmanse a frè mwen pou w fè bagay la bay. Pale byen! Map tande! Jan ke nou ka wèl e ti koze a jenan. Merci.
It is!